Oh!
Quel rêve! Oh! Mettez vous asseoir ma soeur. Ah! Dieu est grand hein! Ah! Ma soeur! Bondye voye w ici a? Hum!
Oh yeah!
Ah! Ma soeur! Mwen mande pou ou anpil. Mwen pko non kite peyi a. Bon ou panse ke se nan Biden w ale? M pa m pa m pa tande m pa wè w. M ale nan katye lakay ou m mande, yo di m ou pa rete nan katye a ankò. Oh Bondye pwisan vre, Bondye fè w. Vini isit. Dim non koman tout fanmiy lan ye. Bon pastè m te la wi men m te fè kèk ti sòti m t ale andeyò m t al wè moun yo gen kèk ti bagay ke nou tap regle tou ki fè m pa te rete sou katye a twòp. Ooh byen kontan ou tap fè bèl bagay andeyò a men ke ou panse la avèk nou dimanch si Dye vle? Ah Pas, m ta anvi vini legliz la vre wi, men ou konnen m gen anpil tan m pa vini legliz la, gen moun ki konn wè m, m pa vle lè m vini legliz la pou y al gade m mal. Ma sè,
kay legliz la se pou tout moun li ye. Epitou, ki kote ou ta va ye antanke kretyèn pou ke moun ta ka regade w mal si lè w vin adore Bondye avèk nou la a? M pa kwè gen yon, m pa kwè gon moun ki pral gade w mal. Tout moun te konn wè w nan legliz la, epi w ap toujou bèl. M wè w toujou fre. Men, kisa k ap pase konsa, ma sè? Bon, pastè, pou byen di w, Se rezon sa menm ki fè m deplase pou m vin kote w. Paske pou jan m wè peyi a ye kounyela, m te legliz la se vre, men m te deplase san m pa t di w eskize m pa t di kisa m te fè, kisa m pa t fè, men gen moun nan legliz la ki konn wè m, pafwa m konn soti ansanm avèk mesye yo, m konn al nan baz, m konn chita. M konn bwè tout plezi se te al nan baz bwè. Pafwa tou konn gen ou konn jan peyi a ye. Pou pase strès nou konn nou konn fè ti fimen pafwa. Tout sa yo nan tèt mwen pafwa m anvi retounen legliz la se vre men m wont m pè pou moun ki konn wè m nan baz yo pou yo pa di konsa èske ou kwè mwen menm vye moun ke m ye a èske m ka retounen legliz la.

Piti vye boudon li du repo. Jodia se letènèl menm ki pranw ki retounen w nan plas ou. Ou pa gen oken pwoblèm pou w kapab retounen legliz la paske la bib pale de la repantans. Se sa ki rele repantans lan wi. Lè w fin gaspiye tout byen w. Hein? La Bible ansègne nou sou l'enfant prodige. L'enfant prodige la li te gaspiye tout sa li te genyen. Men apre li te tounen jwenn papa a. Jodi a ou tounen vin jwenn Bondye. Ebyen Bondye louvri 2 bra l pou l kapab resevwa w. Pa gen oken moun ki ka anpeche w rantre legliz la. Se sa, pa gen oken moun ki ka anpeche w antre legliz. Yo wè ou te ap pran plezi a. Yo wè ou t ap fimen an se vre, yo wè ou t ap bwè a se vre, yo wè ou te petèt menm nan anti dwòg la se vre, men yo pa konnen repantans lan. Repantans kounye a ou fè a, se vin legliz la ki pral pwouve yo, temwanyaj ou, ke Bondye chanje lavi ou. Ma sè, sa ke w bezwen fè kounye a, infwa ou repanti, Ou gen temwanyaj kounya ou pat gen temwanyaj kounya ou gen temwanyaj wap vin legliz la e lè wap vini pase pran lòt yo vini ansanm avèk ou kounya pou nou fè yon sèl pou nou kapab adore e loure lesenyè map tann ou ma sè ke Bondye nan amou sa.

Map tandew wi mon frè. Se kob m te bay dimanche la nan kòlèt la pase, yo poko janm banm monnen an non. Alò se kob sa m gen, m pa gen lòt kob pou timoun yo manje lakay la, m te vin peye silvouplè. Oh!
Mon frè, depi lè m kwè m tou piti piti piti, m ap grandi, m pa janm konnen yo bay monnen non. Ou son timoun, sa pap di w pa konnen. De mat li di m li poko janm manje. Se dlo pat gen nan bouch li ap bwè de mat ou vle di cheri?
Mon frè, sa ou tande sè a di a, se sa li ye. Se pa fwèt ou. Ou fenk antre legliz. Ou pa konnen bagay sa yo. Yo pa janm renmèt monnen nan legliz non. Si ou gen yon kòb wap bay, wap chanje an monnen depi lakay ou. Wap retire sa ou bezwen. Aprè sa sak pou Bondye a wap vin pote nan legliz la men sa pa janm fèt nan legliz mon frè legliz pa yon magazen li pa la bank li pa yon boutik depi ou depoze ò ou depoze nèt pou la glwa de Dye. Ebyen merci pasteur m pat konnen sa paske ou konnen m fèk konvèti. Yon pwochèn fwa, sa pap janm fèt ankò. Mèsi anpil, m pat konnen pastè. Alò m byen kontan mon frè paske w konprann sa, ebyen ok Bondye beni w Merci bye bye. past merci past merci past.
Merci Bondye beni w. Merci ma soeur.